Mèt André Michel, O nivo de lopozisyon pa egzanp nou konn di nou pral pèleren, nou pral pran Jovenel Moïse pou nou livre l bay pèp la, èske paraza nou pa t panse ke pèp la te gen dwa fè l sa k rive l la la non? Non, sètadi ke lè w nan yon mobilizasyon popilè ou di w pral pèleren, nou pa t janm di nou pral pran l livre l bay pèp la. vin pral pèleren, sètadi ke nou non lojik de konba politik, nou non lojik de kontestasyon popilè. Wi, men nou pral fè kisa pèleren?
Men nou pral fè kisa pèleren? Nou ta pral fè kisa pèleren? Non, tande, w ap konbat yon prezidan, e yon prezidan defakto, yon prezidan ki enplike nan de masak deta, paske fò pa l oubliye, Jovenel Moïse n'a jamais été un saint. Se yon prezidan ki fè masak Lasalin, ki fè masak Bèlè, masak Site Solèy, ki fè alyans avèk de gwoup zame, avèk de gang pou vyole moun, pou tiye moun, pou kraze moun. Ou konbat li avèk la pli grand detèminasyon. Lè n di n'ap desann nan palè pa egzanp, sa pa vle di n pral rantre nan palè a, n pral pran l. Nou pral manifeste devan palè. Lè nou di nou pral Lakay, nou pral manifeste pèleren.
men nou pa t janm genyen a oken moman de la dire lide pou n rantre pou yon prezidan, pou n dechire l. Non, ekoute, nou avon mene yon batay demokratik, men a oken moman de la dire lide datante a sa vi li pa t janm pase nan tèt nou. Andy, André Michel, ann di ke lapolis te pèmèt ke nou te monte Pèlerin epi n te rive, nou te kwaze a Jovenel Moïse, sa n t ap fè? Anben, lan, bon, lapolis t ap fayi. Lapolis ta pale. Lè konsa nou trè kontan lapolis pa kite nou monte. Koman?
Jan ou pale a se kòm si m ta di w nou trè kontan ke lapolis pa kite nou monte wi. Men ekoute Valery nou sou an serye. Lè w di ou prale Pèleren ou nan lojik de mobilizasyon demokratik. Men nou konnen pa okenn fòs de lòd k ap kanpe, k ap kite w rantre lakay yon moun ki prezidan. Menm si l se yon prezidan defakto ou ap rantre lakay li. Lè nou di nou pral manifeste devan palè.

ki an furi, ki kraze baryè palè nasyonal, k antre anndan, hein, ou konn sa. Bon, sa kapab rive, paske tout moun reflechi on jan, gen des esprits tordus, men m kapab di w, au niveau du secteur démocratique et populaire, et au niveau de tout moun ki te nan mobilisation an, Nou te nan yon lojik de kontestasyon, de mobilizasyon, mete presyon pou sou misye, sou kominote entènasyonal la ki se patwon l pou fòse l demisyone, men nou pat janm panse a oken moman de la dure nou pral pran l nan palè, n pral dechire l, nou pral rantre lakay li, non, non, non, non, non, sela. Ne nous etait jamais passé par la tête. A la sèl diferans mèt André Michel, m ap on ti jan tintin pou maten an. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, je suis très ouvert, très disponible. Wi, wi, wi, men lè pa egzanp ou deklare ke si yo kwaze avèk Jovenel ki kanmenm son ti vakabon yo gendwa souflete la kalòt kòm on ti delenkan, ou dakò gon nèg ki ta gendwa ale au delà de kalòt la?

Se kanmenm yon prezidan, menm si se yon defakto, menm si l se te yon asasen, l se yon kriminèl, li kraze peyi a. Nou konnen, se kanmenm lòm le mye gade an tèm de sekirite. Alò, men nou konnen tou, yon nèg pap ka rantre sou li pou balon sabò. Kanmenm!
Non, sa vle di, non, men lè w ap fè sa, fò w ta di se yon blag w ap bay, paske pandan plizyè fwa w di, gen moun ki te gen nan pran w o serye wi. Se pou Non non mesye Numa se pa yn kesyon de blag son nou sòm dan la mobilizasyon la mobilizasyon a son stil el a sa manyè el a sè karakteristik men l gon limit nou konnen nap konbat on moun ki son prezidan menm sil de fakto menm si n pa dakò avèk li nou konnen ke l gen a sa dispozisyon e tout la sekirite di palè nasyonal li gen a sa dispozisyon peyi a kap ba l sekirite. Atansyon! Wi men nan ka sa a Mèt Andre Michel, gen yon bagay m panse ke moun k ap tande yo ta sipoze note, paske ou wè pandan w ap pale la a, gen de moun ki gendwa di, mesye, bon, ann di m te pran Mèt Andre Michel oserye epi efektivman m plonje nan palè a, epi kounye a nèg gad palè fizye m. Donk m te mouri pou tou de je m la a? Sa vle di ke si m t ap antre Andre Michel pa t ap swiv mwen? Sa vle di si yo t ap antre nan palè a Andre Michel yo pa t ap swiv yo? Non men sa misye fè pa kòmsa, misye Dumas. Ou pa ka rantre nan palè a. Ou pap ka rantre kòm ou pral rantre a. Chalmay ala kote gen koze papa. Non non gade wè pou wè mwen pral di yon bagay byen laisse moi te dire très honnêtement mwen pral ba w verite ou wè moun ki devan nan manifestation an les militants yo ki toujou devan lè w pral rive nan zòn channmas yo ki toujou devan ou wè moun sa yo yo konnen yo pap kapab rantre nan palè a pa pa lè w konvoke yon manifestasyon Valéry Numa ou gen 50 mil moun ki vini men alaverite majorite moun yo depi yo kòmanse rive lali gen k kòmanse fè bak wi lè w rive channmas moun ki rive devan mi pa na tout se militan. E ou wè militan yo? Yo tout yo konnen limit yo. Menm si ou wè militan an kanpe devan polisye a, li fè ajitasyon l, li di, M ap rantre nan palè, m ap rantre nan palè. Sèt en militan, men l konnen polisye a p ap kite l rantre. Militan an konnen menm jan avè m, menm jan avèk ou, polisye a p ap kite l rantre anndan palè a pou l al pran prezidan an.
Wi men, Mèt André Michel, pandan plizyè fwa ou di ke, ou raple

Alò li gen bon kote l, li gen move kote l. Lè nèg la fè fo tweet la, l lage l. Menm si ou ekri fake news sou li. Men, tweet pa l la kontinye ap sikile. Tweet pa l la kontinye ap sikile. Gen de kote sa k ekri fake news lan rive, gen de kote l pa rive, gen de kote. E se nèg ki anfas ou ak rive. Sitou nèg yo mobilize moun sou entènèt la, yo jere sa. Fake news. Madam Jean Mecou an, an lon avoka ta ye kou. Gade, si m ta fè yon tweet konsa, m ta di nou pral vilbren Guillaume Sam Jovenel Moïse. Ou konn ki premye moun ki tap konvoke m? Le batonye de Port-au-Prince, mon cher. Ou pa ta ka batonye Port-au-Prince pou yon avoka ta fè yon tweet pou l di yo pral vilbren Guillaume Sam yon prezidan pou w pa konvoke l. Se paske yo gade yo wè se fake news yo kite l pase. Nan yon avoka ap pati a yon nòt. Wi men sof ke Mèt André Michel gen deklarasyon k trè grav ke w fè. N ap redwi peyi a an sann si Jovenel ta prezidan. Sa w te di l. M ba w garanti, m ba w garanti si komisè gouvènman ta rele w pou deklarasyon sa w t ap di e pèsekisyon politik. Se te pa sa le kontèks.
Se te pa sa le kontèks. Sete pa sa le konteks. Ah se an fonksyon de konteks lan? Men miss peyi a pral du an san. Tande tande tande tande ekoute deklarasyon sa son deklarasyon ki fèt an desanm 2015 lè sa gon eleksyon ki kraze e phtk deside yo pral fon eleksyon avèk on sèl kandida ki se Jovenel Moïse lè sa tout moun andyable lè sa wap mete presyon an non nivo ekstrèm. pou fòse l advèsè a fè mach aryè. Se enpòtan. Se enpòtan. Lè sa a, ou gen yon moun ki chwazi pou l kraze tout sa ki egziste kòm enstitisyon, menm ou menm kòm jounalis alepòk, ou te di, mezanmi, si je ne pas serye, ou pa ka pral fè yon eleksyon avèk yon sèl kandida. Brèf, gen de kontèks politik ki kapab mete w nan yon nivo dajitasyon ki pli wo pase yon lòt, men ou toujou konnen Limit sa w ka fè, limit sa w pa ka fè.
Ok. Kounye a, nan ka sa a pa egzanp, Jovenel Moïse mouri, èske onètman, André Michel reponn mwen onètman, èske a oken moman ou pa di monchè se bon pou la Repiblik? M pral di yon bagay, m pral di yon bagay. E, je kondane. Le secteur democratique et populaire a kondane avèk la plus grande rigueur l'assassinat de Jovenel Moïse. Paske li pat janm pase nan tèt nou pou nou te fè asasinen l, li pat janm nan lespri nou, nou pat janm anvizaje l, nou pat janm konsidere l kòm yon ka de figure. Et nou kwè ke cet assassinat c'est une agression contre la nation, c'est une agression contre les institutions et se pa sa a nou te bezwen jodi an 2021. Mwen pat janm imajine nan lespri m mwen tap viv ke yo asasinen on moun ki prezidan, menm si se yon prezidan de facto, menm si se te yon asasen, se te yon kriminèl li te ye li menm. Mentnan, Valéry, m pa pral di w depi yo fin touye l la, m pa manje, m pa bwè, se kriye m ap kriye. M pa ka di sa.
M pa ta pran w serye tou. Hein, non, m pa ka di sa. M pa ka di sa. Menm m pa pral di tou se bon pou larepiblik, je ne vais pas dire ça. M pa di sa. Menm m pa pral, m pa tonbe kriye. M pa tonbe kriz, m pa t rele, etc. M pa t gen bann ki mare vant mwen. Se sa la verite konprann mentnan mwen kwè Jovenel Moïse ta pral kontinye mennen peyi a nan kawo dayè gon bagay m toujou ap analize de sak ta pral pase 7 fevriye 2022 ou wè manda l fini 7 fevriye 2021 li menm li di manda l la fini 7 fevriye 2022 pa tap gen eleksyon. Ou konn sa m santi k ta pral pase? M te analize sa avèk Senatè Cassy. 7 fevriye 2022, Jovenel t ap leve a dizè di maten. Li t ap fè yon deklarasyon, li t ap di l pap remèt pouvwa a bay oligak. Li pap bay vakabon pouvwa a, l pap bay kidnapè pouvwa a, se eleksyon pou fèt. Bon, l pa t aprale 7 fevriye 2022. M te gentan kòmanse imajine sa, m te kòmanse prepare m a sa. M te santi kriz la pral long. Men a oken moman de la dure, m pa t ap janm panse pou nou travèse limit sa a nou menm. Men m te rive trè lwen paske m te konnen c'est un type qui n'a rien dans la tête, il n'a aucun rêve pour ce pays. Se tèt li l wè, li ta pral mennen nou nan yon kontestasyon. 2022 l t ap kanpe la. Li t ap di w toutotan eleksyon pa fèt li pa t ap bay pouvwa. 2023 l t ap la. Li t ap la an 2024. Li t ap la an 2025. Ah non, Zason, non pa fè sa, pa fè sa. Gade, Jovenel.
Ou ka ap, tu n'as pas, tu n'as, tu n'as pas pris le temps nécessaire pou étudier le personnage. Misye tap kanpe la. E li tap di w li pap bay oligak pouvwa a, se eleksyon pou l fè. Li konnen l se kowonpi, se vòlè n bezwen al vòlè, se peyi a n bezwen kraze, se pèp la k ba l pouvwa a, toutotan pa gen eleksyon l pap bay oligak yo pouvwa a. E sa l ta pral di. Ok. Kounya a, eske sa vle di ke o nivo de la klas politik, natirèlman menm si w pa ka reponn pou tout klas politik lan, men eske w pa kwè ke te genyen. sèten bra o nivo de la politik ayisyèn ki kontribiye, ki mele nan asasina Jovenel Moïse.
Ekoute, e se ke je peux dire, e m panse li evidan, se ke pou yo rive asasine, egzekite Jovenel Moïse lakay li, pou la je veux dire, que c'etait un vaste complot e se pat yon ti konplo piti. Pa bliye nan peyi nou isit yo toujou di w konplo pi fò pase wanga. Se te yon vaste konplo e m kwè sa kapab posib gen moun ki te advèsè politik e mesye Moïse ki mele ladan li jwenn opòtinite al rantre. Sa kapab rive gen moun ki te gen pwoblèm avèk li pou de rezon ekonomik ki rantre ladan l. Sa kapab rive gen moun li pran kòb yo ki rantre ladan l, paske yo di misye aksyonè. Sa kapab rive gen tout bagay. Men m konnen yo pa t ap janm kapab egzekite l, e sa se la sèl verite. S'il n'y avait pas une complicité interne, yo pa t ap janm kapab egzekite l si yo pa t bay li, si yo pa t livre l, si yo pa t vann li. Pase menm si ta gen moun nan opozisyon, moun lòt kote, moun nan sektè prive, moun aletranje ki ladan l, men kèlke pa, se te kanmenm lòm le mye garde du peyi an tèm de sekirite. Dakò? Misye gen tout la strikti de sekirite du peyi a sa dispozisyon. Jan l mouri a montre ke se pa vre. Non, tande! Sak fèm diw konplo pi fò pase wanga. Konplo pi fò pase wanga. Men li klè te gon se yon gwo konplo, gon konplisite entèn e gon bann moun ki mele ladann. Menm si m kapab dil se ma konviksyon e se ma konpreyansyon kòm avoka, moun kap fè dwa penal, gon bann dezòd kap fèt nan ankèt la. Gon bann dezòd komisè di gouvènman Pòtoprens fè. Premyèman, misye kite delè flagrans lan pase poul li pa aji. Li pa fè anyen, li pa arete moun, li pa poze okenn akt de pousuit dan le delè de la flagrans. Lè delè a fin pase, misye ap poze dè akt arbitrè. Lò ou pa ka pou yon dosye dasasina nan men w, ou kenbe l nan pakè, nan dcpj, 26, 27 jou aprè lasasina, il y a plus de flagrance, epi w ap emèt dè manda damne. Mwen menm m pa pral mete menm nan dife pou okenn moun. Dakò, chacun doit assumer ses responsabilités. E dezyèman, si yo touye l, yo ta pral nan palè a, bon mwen m pa t konnen, m pa t nan koudeta. Sa vle di yo t ap fè l kont mwen tou, yo t ap fè l kont sektè demokratik la tou. Ha ha! Fò m reflechi sa tou. Sa vle di m pa gen okenn enterè m mal defann pèsonn. Men, ou pa ka di m, Yo t ap enplike nou, yo t ap vin enplike nou aprè kou. Yo t ap vin enplike nou. Yo tap vin?
Enplike nou nan nan prise du pouvoir. Kòman yo tap kòman yo tap vin enplike nou? Dans la prise du pouvoir wi.
Bon, dans la gestion du pouvoir par la suite. Oui bien sûr.
Dans la gestion du pouvoir yo te ka pase lè yo fin pran yo fè koudeta, lè sa diskou a se la transmission démocratique du pouvoir e sa l ta pral ye. Oui. Lè sa yo tap oblije di bon yap fè eleksyon nan.